Bonjou, bonswa tout moun. Se yon plezi pou mwen avèk nou pou yon lòt epizòd de Jere Lavi Pi Byen e jan nou kapab wè l kad mwen ti pe diferan paske nou genyen de envite avèk nou. Mwen te vle akeyi yo nan kad mwa de fevriye a kote n ta fon seri sou lajan avèk lanmou men malerezman te gen kèk difikilte donk mwen vreman trè kontan genyen yo avèk nou jodi a. Donk jodi a nou gen avèk nou Anne Sophie e Jean Luc Hamilton Mwen pap prezante yo, map kite yo pou yo prezante tèt yo. Donk, Anne Sophie, Jean Luc, mwen konn ki jan ap ki eskap, eske se yon kap prezante lòt ou byen nou chak ap prezante tèt nou, m kite sa libra nou menm. Non, vas-y. Ou mèt prezante tèt ou. Mwen ap di Anne Sophie et Jean Luc. Il faut respecter l'ordre. Ok, donk, non m se Anne Sophie, mwen son fam, Manman, entrepreneur, mwen gen plizyè chapo. E mwen vrèman kontan pou m la aswè a. Donk mèsi Evadie pou envitasyon an. A plaisir. Bonsoir mwen menm mwen se Jean Luc mwen se yon homme mari parent e chretien egalman sa se enpòtan de le presize e mwen travay nan domèn finans o Zeta Zuni nan yon konpani denvestisman.
Ok, trè byen. Donk, pou nou kapab rann atmosfè an anptipe pli detandu, èske se posib pou konnen nan ki kad nou te rankontre, depi konbyen tan nou ansanm?
Bon, pou rankont lan gen de vèsyon diferan. M ap tou di w sa paske vèsyon pa m nan, genlè Jean Luc ap confuse mwen ak yon lòt moun paske se pa vèsyon sa l genyen. Men, bon, nou te, nou te plizoumwen.
Nou te gen de zanmi an komen. Egzakteman, se sa. Nou te gen de zanmi an komen, men ofisyèlman nou te rankontre nan yon fèt. Wi, nan yon fèt. Li te gen zye sou mwen, epi li te wè m nan fèt lan, epi, bon, on sè pale, answit li tounen nan, li tounen, li tounen al etidye.

15 ans epi byento 9 ans de maryaj. 9 ans de maryaj, trè byen. Donk, kòm tèm nan se lajan nan koup, kijan nou jere sa, kiyès ki depanse plis nan nou 2 a?
Sa depan de depanse nan kisa, onètman. Ok.
Ok, donk chak moun gen domèn pa yo. Egzakteman, egzakteman. Kounye an fè pèsonalite. Si se
depanse manje deyò, Jean-Luc.
Ok. Manje deyò, epi bon, sa pran ti tan kanmenm men parfum avan. Epi gadget elektronik. Non, sa wap pale la e bay lontan bay sa la. Gen 3 zan la egziste anko. Amazon, ok Amazon. Wi, Amazon. Ok.
Amazon epi kisa anko?
Kisa anko? Self care. Hmm.
Trè byen. Ok, donk an nou atake nou a premye tematik la ki se lajan nan koup. Eske sa rive deja ke nou gen konfli antre nou akoz de lajan? M pa rele l konfli, m pa ta menm rele l yon bat bouch, men de kesyon. De kesyon pou lòt lan, paske se yon bagay ke nou fè trè byen, se ke nou kominike byen. Ok. Donk, Menm lè sa ta rive nan pwen ke n ka rele l yon diferan, li pap janm rive nan faz ke gen yon konfli, ou di mwens pa pou lajan. Tu wè? But, wi sa rive gen de, gen pafwa nou kesyone e, kòm nan tout koup, je suppose, pafwa nou kesyone e, pètinans on depans pa rapò a kontèks la. Wi. Gen de bagay ki depanse e lòt la ka jije ke sa te ka tann.
L ap mete yon ti pe de lo dan di ven.
Wi. Wi. Bon, se sa k ta swete men pa kont, again, de moun se 1 koup men se 2 moun ki diferan ki gen dè sant denterè e diferan nan le sans ke antan ke manman sa ke lap eseye kreye an tèm d'atmosfè se pa nesesèman sa ke mwen menm antan ke papa e ke mwen priyorize tu wè donk malgre tou je dirè ke on s'entend trè byen.

kote ke gen konfli ki etabli. Donk nan sans sa, eske nou gen yon metòd plis ou mwen ke nou itilize pou nou kapab pran desizyon sou pwen de vi sa? Nou te deside, sa fè sa fè yon ti tan ke nou mete yon sòt de plafon sou de depans ke yon moun kapab egzekite pou kont pa l. Ok.
Donk sa vle di ke se pa se pa yon sòt de veto men si w ap si w ap egzekite si w ap fon si w ap fon depans e ki depase yon sèten montan fò omwen lòt la okouran. Mwen vrèman apresye apwòch la paske dèfwa nan de liv ke m konn li oubyen de pòdkas ke mwen konn suiv e yo konn konseye sa tou. Bon byensi gen diferan tip de metòd donk lide se gade pou wè kisa ki pi fè sans pou nou e mwen panse ke se li vrèman enteresan. Donk e si pou nou anvan nou ke nou kite E tematik sa, yon lòt kesyon mwen te ka ap poze, se petèt, eske si n ap fè yon rega sou pakou nou jiska prezan kòm koup, eske gon erè finansye ke nou te fè e nou, ke nou estime ki se pi gran erè ke nou fè e ke nou aprann de li? Youn ki pi gran, bon m panse ke e si se pou erè, chaje erè ke nou fè, again, lè w ap fè de, lè w ap, lè, kan sa a avwa avèk lajan, Gen de aspè pou wè ke gen yon aspè ou petèt ke moun yo pa mete anfaz ase sou li. E premye aspè a se ke gon aspè finansye. N ap pale de lajan. Men dezyèm aspè a se ke gon aspè psikolojik oubyen emosyonèl ki fè pati de li. ke pafwa ou ka fè dèyè depans jis paske kè w kontan, pafwa ou ka fè dèyè depans jiskaske kè w pa kontan e sa gen yon gwo enpak. Mentnan de la a di èske gen yon erè ke nou kapab di ki se te pi gwo erè pa nou, mwen pa m pa ka mete men sou li, m pa ka pinpoint li egzakteman pou m ta di w kisa ke l ye. Petèt ke Filozofi gen yon.
Donk mwen menm sa m ka di, sa ke mwen menm mwen ta di tankou yon pi gwo erè, se te yon lè kote ke sezon, sezon an te chanje. Sa vle di ke nou te, nou t ap viv yon lòt kote, donk te gen anpil chanjman ki t ap fèt nan lavi nou e. A un moment donné mwen te reyalize ke Jean Luc li te vrèman strese pa rapò a sitiyasyon finansyè lan paske li potko gen, li potko jwenn on travay depi lè n te kite Ayiti a. Men pi gwo erè lan se te ke li te pran tout bagay la sou li. Kòmsi li pran tout chay la epi li jis pote l pou kò l.
La pe pa nye ou.
Bon, wi, men, apre si sa ap strese, et cetera, e pi se lè m di, ok, pou ki sa ou strese kon sa, li di, oh, nou gen pakèt dèt, ta ta ta ta, nou gen pakèt bagay ki pou regle, e pi apre sa mwen te vin jis reyalize ke, paske li te pran stress lan pou kò li, e pi li pa t enkli m, sa te fè ke mwen menm mwen te gen on fòs ke petèt ke li pat konnen ki te ka soulajel nan sitiyasyon. Epi a la minit ke mwen di ok ann fèl ansanm, mwen menm mwen on moun ki jan li t nan finans se vre, men m ka di ke m gon fasilite pou òganize on seri de bagay. Paske ou konnen mère de famille wap jere on pakèt bagay an menm tan. Donk an gwo antanke fi an jeneral nou gon sèten fòs lòske saji de prann on pakèt bagay epi òganize, striktire. Donk depi lè sa a, m te fè l fè yon tablo pou nou mete tout sa nou genyen kòm dèt, tout sa nou genyen kòm depans, tout sa nou genyen kòm kòb k ap rantre, epi nou te resi avèk sa fè yon plan, ok, ke menm si avèk plan an, gen yon strès ki soti, Paske gen de lè ou gen yon pakèt pwoblèm, ou ap di kèt, m pa konn ki jan m ap kòmanse, si m ap kòmanse pa a ou byen pa de, men yon fwa ke ou gen yon tablo, gen yon estrikti, se tankou yon pwa ki soti. Tout etabli devan ou, donk. Egzakteman.
Donk nou te rive fè sa, epi otomatikman mwen te wè ke e te gen yon sòt de strès ki te yon ti jan. Te gen mwens pakèt Amazon ki t ap antre nan kay la.
Wi, men an menm tan tou, se sa paske lè l ap wè package Amazon nan, si pa gen plan li pa konn ki bò bagay la soti, men mwen menm bagay la planifye pou mwen, you know what I mean?
Donk men li menm l ap wè package debt. Wi, sitou ke ou pa okouran de preokipasyon l, donk nou vin pa wè bagay yo menm jan nan moman an. Se pa plis ou pa wè kote l soti, se paske ou wè ke kèlkeswa kote l soti a, l te ka al yon lòt kote. Wi, men si pa gen kominikasyon, si pa konnen. Mwen konpren, pafètman.